Bonjou, bonswa e kòman nou ye? Depi nou wè Artsthoubomagie, nou wè pi gwo tonton resèt oubyen chanèl rezo mistik lekòl vodou peyi Dayiti a. Sou chanèl sa a gen de konesans n ap pote, se sèl nou k genyen l, se pa djòlè. Rayi chien an di dan blan. Esak fè ou menm ki pako abone a chanel lan ou fè erè fok ou abone e chak fwa m lage yon video pouw toujou jwenn ni pa bliye non fè pridan pouw pa pran nan fo atis tou nan fo nimewo fè pridan m gon sèl nimewo tout moun konn sa si wap ekrim son nimewo se pa sou nimewo m konn bay la bloke moun nan se pa mwen menm. Plus 509 47 61 71 66 Ann ale! Bonjou bonswa, kòman nou ye, kòman sante nou ye fanatik yo? Ebyen, m pote anpil, anpil, anpil, anpil kichòy pou nou. Premye kou m pote la, w ap bezwen yon bwat katon. Ok? Sa fè m pran sa, sa se yon bakòp m te achte ladan li. Mwen tou itilize l, bwat katon sa pou Nwèl. M pral moutre ou, ou menm ki bezwen biznis ou mache, ki bezwen boutik ou vann, ki bezwen anpil kliyan, ki bezwen vann manje, kèlkeswa sa w ap vann nan, m pral pwouve ou yon kalite. Siw fè resèt sa, ou pral gen kliyan tankou se ran fomik devan boutik ou, devan magazen ou, devan biznis ou, devan travay ou. Men fòk ou fèl janm diw lan. Wap leve yon jou jedi avan midi. Resèt sa ka fèt sèlman jou jedi avan midi. E sak fè, chak fwa map bay yon resèt, mwen toujou pran sanm poum ba oul. Wap leve yon jou jedi avan midi, wap pran yon ti bwat katon, oubyen yon gwo bwat katon, ou prale kote yon magazen, yon boutik, yon kote a vann manje, kote a vann pyès moto, pyès machin, rad, kèlkeswa sa l ye a, machin. ou wè moun sa vann anpil anpil, ou prale nan boutik li a, ou pral achte nan men li. Lè w rive, w ap pran pòz ou gen yon kichòy ki tonbe, w ap bese pran l, pandan w bese pran l nan, ramase enpe tè, enpe pousyè tè lage nan bwat katon an. Fè demand ou. Di ke. Mwen ramase tout kliyan ki te nan magazen sa vin jwenn mwen, tout kòb ki te nan magazen sa vin jwenn mwen. Tande byen, veye byen, gade byen pou fè l nan yon boutik, devan yon machann, devan yon biznis, yon magazen ke ou konnen ki vann anpil ki gen kòb. Èske ou konprann? Devan yon makèt ou konnen ki gen money, ki gen lajan. Ou ale devan l lè w rive, epi ou pran pòz ou gen kèk bagay ki tonbe, ou pran pòz w ap ramase kòb ou k tonbe, ou pran pòz w ap mare lasèt tenis ou, ou pran pòz w ap siye soulye w, epi ou pran 7 men tè atè a oubyen on men tè men fò l anpil. Ou konprann? Si kote w pral la pa gen tè se wòch ki gen pran wòch, pran pousyè. Pandan w ap pran pousyè tè a pale nan kè w di ke jounen jodi a, nan jou jedi, Jou planèt Jipitè, mesye Jipitè, se pa se pa pousyè m pran, se pa wòch m pran, se pa sab m pran, se kliyan, se lajan, se chans, se reyisit m pran devan magazen sa. Lè w fin pran l, si w wè yon moun ap, si w wè w ka achte, achte. Si w pa ka achte, peye pousyè te al fè wout ou. Kisa l ye? Sa w ap achte an, ou pral mete l nan biznis ou an. Pa depanse l, pa janm vann li. Si w achte yon ti mari diri, mete l yon kote nan biznis ou an, pa janm vann li. Si w achte yon machin, mete l nan machin pa w la, pa janm vann li. Ou achte yon plat manje nan men machann nan, mete l nan plat manje pa w la, pa janm vann li. Prefere w manje l pito, men pa vann li. Èske w konprann? Sa se si w gen chans pou w achte nan men l. Men sa ka vle di tou ou pa achte l tou, pa pwoblèm. Lè w bese atè a ou pran men pousyè tè a, ou di ke se pa pousyè tè m pran, se lajan, se kliyan, se chans, pwosperite, reyisit mwen pran, e tout lajan ki nan bi sa m vin rale, epi ou peye pousyè tè pa w la. Ou lage pousyè tè a, ou lage yon 7 goud, yon 7 dola, yon monnen atè ou peye. Men avan w deplase lakay ou pou w al nan magazen sa pou w al pran, pou w al nan boutik sa, devan machann sa, devan restoran sa, devan makèt, devan salte, devan antrepriz sa, devan konpayi sa pou w al pran sòlda sa yo vin travay avèk ou, vin nan biznis pa w la. Avan w deplase w ap limen yon balèn blan, w ap fè kwa nan mouda l, w ap jete dlo pou w priye, jete kleren, di adrese abitasyon yo, di lwa yo, w ap sòti ou pral fè yon regleman piga yo bloke w. Wap kite balèn nan limen lakay ou. Pase fòw ale pou gentan tounen pou al nan ret limen poul pa etèn. Sa vle achte yon gwo balèn blan. Ok ou kite balèn ou limen andan bezisou an pou kitel limen ou priye andan bezisou an ou jete dlo jete kleren pou deplase wale nan lòt bezis la. Lèw rive ou fin prann kounya lèw fin pran tout sam diw pran yo peye wap tounen lakay ou lèw pa rive nan pòt biznis lan wap antre sou pye goch. Ok pa antre nan bis la sou pye dwat. Bwat katon nan men plen solda yo, plen kliyan, plen lajan. Ou antre sou pye goch. Ok sa e bwat katon an, ou antre sou pye goch. Le ou antre sou pye goch, wap antre an formil d'un negi du mond. Eso konpon, wap antre d'un negi du mond. Sa vle di. Sa son mont ki nan menm. Lè mont lan ap vire, egi ap vire, li pa vire a dwat pou l tounen a goch, wè. Men li vire a goch pou l al a dwat. Èske ou konprann? W ap swiv fòmil, w ap swiv, w ap swiv jan egi mont lan konn vire a. W ap antre anndan mezon epi w ap vire konsa. Wè? Pa vire nan sans envès. Si w vire nan sans envès, se tout kliyan pa w la w voye ale. W ap vire nan sans konsa, epi se konsa w ap mawonnen biznis ou avèk kliyan w sot ranmase yo, avèk lajan chans ou sot pran yo. W ap antre nan magazen an. Epi lè w fin antre anndan nèt, ou prale nan chak kwen mi yo, nan kat kwen mi yo, ou lage yon pousyè tè. Lè w ap lage l tou, pa lage l konsa, lage l nan sans egi toujou. Kliyan, vin jwenn mwen. Chans, vin jwenn mwen. W al nan lòt katriyèm pwent lan. Kliyan, vin jwenn mwen. Lajan, vin jwenn mwen. Nan kat pwent lan. Mèzari, si w pran anpil tè, li bon pou ou. Ou a fè l chak mwa. Toujou mete sòl la chak mwa. Men si w pa gen anpil tè tou, mèt pran yon sèl fwa. Yon sèl fwa pou tout li bon. Nou wè jan m pran san m ban eksplikasyon an? Se pou w pa rele m poze m kesyon de eksplikasyon sa a. Ou a fè l yon jou jedi avan midi. Ou ka deplase lakay ou a dizè oubyen a onzè pou w gentan tounen pou w fin fè sa avan midi. Balèn nan ou te kite limen an w ap kite l etèn pou kont, kite l limen nèt. Sa vle mete l yon bon kote pou l pa boule afè w. Ok? Mwen pa responsab biznis ki mal plase. Mwen pa responsab movèz jesyon. Ok? Gala nan koum ba nou an gen 2 moun kem pa respekte ladann. Moun ki fè biznis ki pa veye analiz, ki pa fè analiz di tèren, ki vle di ou koni zòn sa son zòn mizerab se sèl manje ki ka vann ladann, wal vann machin. Tou konnen ou pap vann. Lè ou mèt mache kay depi se bò kòk nan mond lan ou pap vann. Sa rele analiz di tèren. Fò avan wal fon biznis analize kote ou pral fèl la eske biznis lan ap mache la. Fò aprann fè sa. Eske m ka vini nan machann kote y ap vann pwason pou m al fè yon babèchòp? Non, l pap pase. Eske m ka ale nan mache poul, kote y ap vann poul, pou m al fè yon biznis rad? Non, l pap mache. Eske m ka ale nan machann kote y ap touye bèf pou m al vann, pou m al fè yon biznis dlo trete? Non, l pap mache. Eske w konprann? Fò w analize tèren an, ki stil de moun ki la avan w fè yon biznis. Ok se yon pakèt moun afè era afè echèk yap diw wi yo rale kòb yo yo kraze biznis yo lòt moun bayo kout poud se pa vre ou te fè yon erè ou pat fè sak rele analiz di tèren ou pat wè si tèren sa biznis sa wap fè la se pa plas li ok fò tou konnen nan stil kote ou fè makèt la ou ka paka vann moun sa ou pa eklere pou makèt ou pa gen kòb makèt ok. Èske ou konprann? Gen de biznis ou a fè mèzare mèzamou avan w fè l, gade stil moun ki nan zòn nan. Gade ki sa k te gen deja, ki sa k pa genyen, ki sa zòn nan manevre plis pou fè l. Èske ou konprann? Èske ou konprann? Gen de biznis ou pa ka fè nenpòt kote. Ok si map fè yon biro de chanj mal gade zòn sa eske moun sa yo vre yo manyen lajan ameriken sim fè yon biro yon biro de chanj la dan eske vre map jwenn moun vin chanje kòb nan menm eske ou konprann fò analize pa sèlman wòm fò biznis epi lèl paka mache pou di moun wap depanse agoch adwat wi moun fò paka fè la fè biznis ou fè pridan mwen map ede nou map bann kou a ok se konsa Ok M pa ka vin la di bon ok mwen m kounya la gade m pral fè yon biznis la m pral vann pate epi kote w fè pate a apèn pa a jis gen 3 4 5 moun pase ou wè son lye son lye boujwazi son lye moun mache sou mot sou machin sèlman yo pa manje nan men moun nan lari w al fè pate la ou pap vann ni pal ka dyab pou sa. E sel atis yo k fè sa. Pandan lap baw pran lap baw konesans tou. Sa se mank de konesans lè w fè biznis lan w pa fè analiz di tèren. Ok e pi nap retounen nan manman sijè lan wa fè regleman yon jou jedi a avan midi e pi rete la ou pral vann tankou se satan. Pral telman gen moun mezi kapasite lòt biznis lan te gen an tout ap vin jwenn ou. Mwen gen 2 baran kòm pa responsab. Movè jesyon, movè anplasman. E sak rele analiz di tèren an. Ay bon bèt map bann la, fòn te lekòl pou n konn kou sa map ba w la. Movè, movèz anplasman e movè jesyon. Anplasman, se lokal la, se zòn ou fè l lan, li pa, li pa favorab lan a biznis lan, zòn sa. Ok? Si zòn nan pa favorab a biznis lan, ou pa bezwen fè maji ou pap vann. Movè jesyon. Wi wi zòn nan favorab lan, wi ou fè pwen, ou fè maji, epi ou menm w ap gaspiye a goch a dwat, w ap bay zanmi, w ap bay ti fanmi, w ap bay sesi sela, w ap gaspiye, ou pa ou pa met yon jesyon. Malgre w ap vann, w ap wè kòb sa ap disparèt nan men w. Menm ke w gen pou tout gangan fè pwen pou ou, kòb sa ap toujou fini nan w paske ou pa fè jesyon. Ou gaspiye maten, ou gaspiye swa, ou gaspiye a midi, ou fè kado, ou jete, ou fè sa w vle. Lè sa a pa di pren pa bon. Se ou k mache pren. Plis 509 47 61 71 66 se sèl nimewo sa m genyen. Si w ap ekri avè m sou yon lòt nimewo, efase l, bloke l, se pa mwen menm. Mèsi, veye fo atiste yo, veye fo nimewo, veye fo chanèl, veye fo pirat yo. Mèsi, orevwa pou lòt videyo, a la pwochèn. Èske w abòne? Fè m konnen si w abòne. Prese rele mande liv pa w la m di w plis 509 36 82 13 67 nimewo sa a mwen di w sa ankò se yon ti frè m w ap jwenn sou li li la pou l vann liv sèlman li p ap ka fè w pale avè m li p ap ka ba w resèt maji ok sèlman kèlkeswa Liv ou bezwen nan mond lan, nenpòt kote ou ye, bon ou mèt anndan vant dyab la oubyen ou anndan mouda Bondye, l ap fè liv la rive jwenn ou. Prese, ekri l kounye a, plis 509 36 82 13 67 se atis mo maji la k ap ba w nimewo sa a, se pou liv. Si w bezwen mwen menm, w ap rele m nan plis 509 47 61 71 66 sa se mwen menm w ap jwenn sou sa. Premye a w ap jwenn yon ti frè m k ap mande w. Ou ka mande achte liv. Dezyèm nan wap jwenn mwen prese. Prese m di w ekri moun nan. Prese, prese, prese, prese. Mezanmi, mezanmi, mezanmi! Poukisa nou kite m pale anpil konsa? Rele kounye a pou n jwenn liv pa nou an! Kèlkeswa kote w ye nan mond lan, liv lan ap rive jwenn ou. Pa bliye non, pi meyè fason ou ka achte liv lan, se an pdf. Sa vle di, wap sèlman voye kòb liv la pou nou, nap voye liv lan ba ou sou kòmand dirèj lan sou WhatsApp. Gade, gade, gade, mezanmi o, ou wè, fò ka gon liv ki gen tout ti bagay sa. Se, m ta voye yon liv sa voye yon moun e pi m tou voye la a tout ti bagay sa yo. Eey, men liv yo. Sa son kòb met kouvè anndan liv la la. Mezanmi, achte liv yo, kouvè kòb yo, prese. Woyy, men sèt kou mazanza, mezanmi, men djaz sa. Men 7 kou mazanza a men li. Men pwen. Sa a pa yon liv ankò. Mezanmi men pwen. Brrr. Mezanmi. E kounya k gen liv. Men liv. Wè liv sa a la pa. Sa pa ka a lòt liv. Sa e la bib lan. Wouch. Gen liv. Gen liv. Gen liv. Gen. Kèlke swa. Kote w ye nan mond lan. Mezanmi men liv.